Medam e mesye nou rive nan fen ribrik la, nou rive nan moman kote ke nou pral mete fen. Anpil pawòl gentan pale, anpil koze gentan pale de a l'empereur Jacques Premier pourquoi la mémoire de l'empereur Jacques Premier est-elle digne d'être honorée donk anvan nou mete fen n'ap di ou nan ribrik paw la se pale pou nou pale si nou pa pale wòch yo ap pale nan plas nou mèt Canon Lemoine pale nou enpe de politik agrè de Desalin ou menm kap tande bòn odisyon a bon antandeur salut.
Nou pa nou pa vle etènize n twòp nap touche kèk ti pwen men nou tèlman gen koze pou n ta di de Desalin nou panse Nou tap pran twop tan. Men nap di e minimum ke n ka di pou o mwen nou fon nou fè tout moun gon ide de kiyès ki Dessalines. Nou pral pran la politique agraire de Dessalines. pou nou fè yon ti kanpe pou n pèmèt lòt moun reyaji. Aprè endepandans lan, sèl richès, sèl resous ke peyi a te genyen se latè. Yon peyi esansyèlman agrikòl, ravaje pa la gè de lendepandans, mentnan se tè a sèlman ke gen kapab kiltive pou l avanse. E pou sela, Desalin t ap pral deplwaye yon politik pou pèmèt ke eksplwatasyon agrikòl la fèt de manyè ekitab e sitou nan enterè peyi a. Sa ki t ap pral rann milat yo mekontan e pwofite de sa pou yo soulve kèk moun nan popilasyon an kont Desalin. Ann wè poukisa. Pou kiltive tè yo, ou gen de chwa. Swa ou fè grann pwopriyete oubyen ou fè petit pwopriyete. Paske tè a, ann di se yon gwoup moun ki pran yon endepandans, donk yo genyen tè a kòm byen. Mentnan tè a se pou tout moun li ye. Si nou ta separe l bay chak moun yon ti kal, donk lè sa nou t ap fè yon pakèt ti pwopriyete. E Kolon blan yo, yo menm, padon, e pa kolon blan yo, milat yo, yo aranje yo, yo rapwoche Desalin, yo di Desalin, mon chè, kòm etandone se nou menm ki gen mwayen de pwodiksyon yo nan men nou, Se nou, an ta di se yo ki konsidere kòm klas boujwaz nan peryòd la, men se nou ki gen mwayen de pwodiksyon nan men nou, paske yo te deja pwopriyetè de tè e desklav, yo te gen anpil byen. Kòm se nou menm ki gen mwayen de pwodiksyon nan men nou, w ap, nou pa ka fè peti pwopriyete, pa vre? Paske peti pwopriyete a l pa p nan enterè nou. N ap fè grann pwopriyete prive, w ap separe tè a bay nou, epi nou menm nou pral E anplwaye mas pèp la ladan l. Ou konprann? Nouvo esklav yo, nou pral anplwaye yo. Nouvo lib yo, nouvo lib yo, nou pral anplwaye yo ladan l. Konsa, n a fè grann plantasyon prive. Desalin di an repons. E. Moun ki pa gen mwayen de pwodiksyon yo yo menm? Yo pap jwenn anyen? Kòman pou n fè separe tè a antre nou e yo menm? E l te di l nan lang franse, l te di, E lè nou, e sè don lè, don lè lè pè son an, sont en Afrique, n'auront-ils rien? Li pa t aksepte bay milat yo tè a pou fè grann plantasyon prive, grann pwopriyete prive. Lè l pa aksepte fè sa, nèg yo kouri bò popilasyon an, yo fè yon bri kouri, yo di popilasyon an, si w lib, fòk Desalin ba w tè, paske pwopriyete, si w vin pwopriyetè, Se lè sa a w ap rekonèt ke w lib tout bon. Toutotan w poko gen tè ki rele w chè mèt chè mètrès, sa vle di pwopriyete prive w, ou poko lib tout bon. Desalin se yon fo libète l ba nou. Konsa pèp la vin ap reklame pou l gen tè. Desalin kanpe l di, Si nou separe tè a ti kal ti kal, bay chak moun ti moso, nou pap kapab fè de grenn plantasyon Nou pral fè de yon agrikilti de sibzistans, enben peyi a pap ka devlope, peyi a pap ka avanse. Paske leta bezwen mwayen pou l avanse, pou l devlope peyi a. Lè yo kòmanse mekontan, Desalin di bon, men sa m pral fè, m pral fè, m pap fè grann pwopriyete prive kote m te ka bay milat yo l, M pap fè petit pwopriyete kote m te ka separe l bay nou chak ti kal men m ap fè lè grand pwopriyete etatik. M ap fè grand pwopriyete de leta konsa leta ap toujou mèt tè a men kòm se milat yo ki gen mwayen de pwodiksyon leta ap lwe milat yo tè a pou yo pwodwi men l ap tou bay kondisyon pou peyizan an li menm travay ak milat la se lè sa l t ap vini avèk sa yo rele le système des cares Yon ka pou leta, yon ka pou pwopriyetè a, yon ka pou jeran an, yon ka pou kiltivatè a. Grann plantasyon an, nèg ki gen mwayen de pwodiksyon an li fè l, li lwe tè a nan men leta li fè l, lè l lwe tè a se pa yon kòb li bay men se yon ka nan danre a l pral bay leta. Gen yon jeran l pran pou jere l, jeran sa tou ap gen yon ka e kiltivatè, moun k ap kiltive tè a pral gen yon ka. Lè sa a, pataj la fèt de manyè ekitab, ni peyizan an jwenn, ni milat la jwenn e Leta li menm li jwenn mwayen pou l fonksyone. Sa se du génie. Donk, se apre sa, lè nèg yo wè yo pran kou sa a nan men Desalin, an palan de milat yo, yo pral fè konplo ansanm avèk oksidan an jiskaske yo rive asasinen anprè a le 17 oktòb 1806.
Le 17 oktòb 1806, yo touye lanprè Jean-Jacques Dessalines. E semèn sa nou tap pale de lavi de Jean-Jacques Dessalines. Poukwa la memwa de lanperè Jacques Ier est-elle digne d'être honorée? Se sijè sa nou tap trete pandan tout semèn nan. Nou di mèsi ak tout moun ki te sipòte nou pou ke nou te reyalize. Ahh bèl ribrik sa nou di mèsi avèk Maitre Canon Lemoine ki te dakò pou trete yon tèl sijè e mwen panse ki pral fè wout li paske e jodi a Ayiti rive nan yon kafou e nou bezwen retounen nan listwa nou pou ke moun yo konnen ki kote yo sòti pou nou pa aksepte sa yap fè nou jodi a ou te nan ribrik paw la se pale pou nou pale nap kwaze. semèn pwochèn pou yon lòt bèl ribrik ankò. Mwen salye tout moun, nou di w mèsi dèske w te dakò tande nou. Nou salye tout moun TikTok, moun Facebook, moun YouTube. Ou menm ki abòne ak nou, nou di w mèsi. E ou menm ki pral abòne, ou menm k ap pataje, ou menm k ap kòmante, k ap like, nou di w mèsi. Nou salye tout moun, ou te nan ribrik pa w la, se pale pou nou pale. Si nou pa pale.